Malgre mwen okipe se vre map fon bagay nan laptop la men ou met tèt ou sou tab la menn ou pa janm pale dim kisa ou gen menn. Yo men
Frè depi lèm vin nan lim m pa pale ou konn kòman m konn ye deja. Ya ou pat konn konsa menn. Ou tou wè son pwoblèm m gen menn. Se pa jis yon pwoblèm non. Men, gen de bagay kòmsi ki rive w nan vi a men ou tèlman pa panse se sa k ap rive e w. Sa pa ka pa fwase w. Kisa w rakonte menn? Pale pi rapid menn. Paske jan w ap fè kè m sote baz. Èske w gen yon pwoblèm? Manman w malad? Papa w malad? Sa w genyen baz? Pale avè m menn. Si m rakonte w istwa m, ou ka ri m. Ou ka trete m egare men ou ka di m anpil pawòl dwòl paske dèfwa menm mwen m ap poze tèt mwen kesyon kòman sa fè rive m.
Yo ou pa lil nan menn ale pi rapid menn pase wè mwen menm la m gentan enpasyan baz degajew pale menn
se yon ti fanm menm pandan m te sou plas travay sa yo map sot travay epi m wèl li avèk yon kay nan menl lap ekri yo zye m annik tonbe sou li m santi tout kòm fè chè de poul fanm nan bèl men Yow de vizaj se komsi fanm nan pa manke anyen men fizik fanm nan fò epi m chwazi avanse sou li jis pou m kapab adrese m avè l men epi nou pale mande l non tout bagay epi nou vin zanmi nan menm jou a sa pa pran anpil tan men nou tèlman rete alèz Se kòmsi yon moun mwen te konnen depi lontan. Se kòmsi li fèt pou mwen. Yo, yo, yo, tale, tale, tale, tale. Sa vle di pou yon fi ke ou kontre, ou poko menm genyen, jan w di m la, ou poko menm gen yon bon 2 semèn, pou gen tan w fou konsa menn. Li fèt pou mwen. Paske m santi, m santi sa menn. Se pa moun, se pa moun ki pou di m sa, m santi ke. Yo pa bon manti menm santi pam nan menm fè mwen pa Yo yo yo met granmoun sou baz wap pale pale menn e gason w ye reziye w baz reziye w pale menn ou pa rezon sa pap chanje anyen la pede kri a la sa pap chanje anyen baz. Yo.
Epi fanm nan komanse ap rakontem istwa l ke lap etidye medsin menm li sou 6 zan li rete selman 1 nan epi pou ke Li ale fè rès etid li Kiba paske rès 1 an lekòl la se Kiba l ap voye yo. Men sèl pwoblèm ke l genyen, li gen yon nonb, li gen yon kòb li dwe gen disponib malgre lekòl la ap ede l. Paran l pa kapab ofri l kòb sa menm pou ke li ta al fin fè rès ane a. Yo fè sakrifis man. Ou konnen ke m te fèt al nan egzamen. Ou konnen m te fèt al nan egzamen men kounya papa m te ban yon kòb men jis ou gentan konnen ki sa m te renmen deja men pou al aprann avoka men ou konnen se sa ke m renmen se pasyon m men. Ya baz ou toujou di m ke se avoka ou ta renmen ye. Sa fò mafya konsa wi.
Papam bon mwen yon kòb menn kòb sòl menn papam antre menn li bon mwen pou mal etidye. Yow m tèlman santi ke m prè pou m fè tout sakrifis. M reflechi anpil moun. Malgre men nou sèlman gen 3 semèn depi nou ap sòti ansanm, depi 3 semèn depi nou rankontre. Men m santi ke men m prè pou m fè tout sakrifis pou li. Yow, san ezite. Mwen di l m ap fè sa m kapab pou mwen ede l al fè rès ennan an. Epi, mwen deside ede l. Li pa t rete anpil jou, li te sèlman rete yon semèn. Apre twa jou, m deside pote kòb la pou li. Li fè aranjman an, tout bagay. Epi apre yon semèn li di m, Cheri mwen, l ap oblije ale pou l al fè rèsèl li a. Mwen menm, m ap oblije ap boule papa m, m ap bay papa m pawòl menm, jis pou m kapab fè l santi ke m pral nan inivèsite a. Mwen di l se pwoblèm peyi ki fè m poko ka ale, lekòl la poko ouvè. E papa m, on lè papa m mande m pou m remèt kòb la lari bon mwen di w, m chache yon pawòl pou m ba li, m jis kenbe menm pawòl la ke se peyi a che w, peyi bloke, nou oblije pa kapab al lekòl la. E l te gentan konnen ke m fè tout kontak yo deja, sèlman l wè m pa janm ka antre nan inivèsite. Yo. Mwen se pa timid. M bliye pou m te di w non. Li rele Juna non. Li sèlman premye jou l pati a l rele m. Nou fè yon semèn n ap byen pale. Yow lanmou an tèlman fò. M di reyèlman pa gen anyen k ka kraze lanmou nou. Malgre yo di loin des yeux, loin du coeur, Yo pap nan diferan koz mwen te mete kè m nan men l. M panse l te pati avè l paske mwen menm avè l mwen te toujou panse ke nou pap janm lwen. Yo baz!
Kè w ki nan men l lan baz. Pito w di lajan w nan men l pito men e pa kè w. Lajan inivèsite w la w pran w lage l nan men l oswa kè w. Yo men kòman w sou baz!
Yo sèl semèn sa aprè sa m pa janm tandel ankò jouk map pale ansanm avè w la Yo men m pa janm tandel ankò men yo ou kwè se kite manzè ta kitem ou kwè se blokel ta blokem map poze tèt mwen kesyon. Yo franchman gen de bagay mpaka kwè men. Hi mwen menm paka kwè baz.
Ok Tenzo se zanmi m ou ye menn m konprann sitiyasyon w menm si l te kapab difisil pou m tonbe nan sitiyasyon sa mwen menm paske w konnen se JF. Kemie jè bon jan vouye Yon jè pa yon jwèt so mtap toujou met may pou li pa mpa tap kouri fèl paske rezon menn 3 semèn menn 3 semèn ke ou ou kontre yon moun so pou gentan chwazi fèl konfyans a nivo sa pouki lajè inivèsitew menn pouki ou chwazi depansel pou li paske li sèlman rete yon ane poul tèmine nan koul pal la li menm men sa pa enpeche kem baw bon konsèy tou. Sa ka rive ke se yon pwoblèm ke l genyen. Se entènèt sou ki ou pa gen kontwòl li sou okenn platfòm. Sou se ke sa ka rive telefòn li kraze menm. Petèt se ka yon lòt pwoblèm ke l genyen. Li poko ka antre an kontak avè w. Sa pa gen okenn rezon ke pou w ap gen tan ap panse negatif. Panse pozitif pito. Donk m panse ke fanm ansent a mechan anpil menm pou l ta fè w sa.
Yo men map antre nan baz. Mèsi anpil pou tout konsèy ou yo. Konsa tou jan w di an, sa ka rive te fò nou gen pwoblèm vre. Sa ka rive tou se twòp tan, se tan ke m pa genyen pou li ekri m. Paske ou konnen nan domèn li a mande anpil tan pou l etidye l. Ya sa ka rive vre. Antouka.

Pa rete non baz. Antouka orevwa men nap rele misye vre baz. Fè atansyon nan wout la wi baz. Ay jan mò la a gen pwoblèm men. Wowwowowowowoww ou pap fin enjoy video a la Epi pou ale san w pa abòne ak chanèl la non. Fè sa kounya map tann ou. Peze bouton wouj adwat ekran w nan ki make subscribe oubyen s'abonner peze l li menm ok ou mèt peze l li menm ok aktive ti klòch la tou ok mèsi paske w fè sa.